Zanmi pam m tap rakonte yon istwa yon bagay ki te pase m tande byen nan vi a yon konsèy li vo plis pase de milya de dola paske yon konsèy kapab sove w men ou gen dwa gen plis ke de milya de dola li paka sove w nan lane 2016, te gen yon konfrè nou, yon Ayisyen, ke sa m te Brezil, yon Ayisyen ki te nan menm zòn, ki rete nan menm zòn avèk mwen. M te gen pou m al achte yon bagay nan makèt, pandan ke m sou wout la, epi se yon moman m wè li vini, li kanpe, li kanpe bekan nan, epi l di, Eglo, a monchè, gen anpil moun ki rayi w wi. San ezite, m te sèlman poze l kesyon, Èske ou fè pati moun ki rayi m yo? Li te di m non. Ki sa m te di w pa la? Anpil fwa nan vi a, ou pa bezwen chache konnen moun ki rayi w, moun ki pa renmen w, men chache konnen moun ki renmen w, yon fason ou kapab viv pi byen. Men se rès yo avèk Bondye. Sa ki dwe toujou nan ou menm, se lanmou. E toujou evite haine, toujou evite gen pwoblèm avèk moun. Jan ke Kris la t ap di, renmen youn lòt, renmen pwochen ou menm jan ou renmen tèt ou. Li pa di ke ou dwe renmen pwochen an plis ke ou renmen tèt ou, men li di renmen pwochen an epi renmen tèt ou. Nan vi sa, lavi a se yon vi difisil, gen anpil pwoblèm nan vi a. E chak pwoblèm gen solisyon yo. E si yon pwoblèm pa gen solisyon, se ke li pa pwoblèm. M kwè yon gran chantè rege di sa, m kwè se Bob Marley. Si gen pwoblèm, fò gen solisyon. Si pa gen solisyon, se ke pa gen pwoblèm. An nou eseye viv youn ak lòt. An nou eseye tande sa moun di. Paske lè moun nan di ke gen moun ki rayi m, m te ka toujou mande l kiyès moun. Petèt moun li di, li pral di m ki rayi m nan, ki di ke yo pa renmen m nan, petèt se moun m apèn sot manje avèk li, petèt se moun m apèn sot di bonjou avèk li, petèt se moun tou ki sot apèn di m èske m pa genyen tèl bagay fè l kado. Men si nan moman ke li mande m sa, dakò, nan moman ke li vin di m ke gen moun ki pa renmen m, e m ta di kiyès? Epi lè di, a Jan pa renmen w. Pyè pa renmen w. Lè sa, m ta vin, petèt m ta vin gon hèn kont moun sa tou. M ta di, bon, si l pa renmen m, men mwen m pa renmen l tou. Si l pa renmen m, fò m al chache konnen pou ki rezon. Pafwa, fòk nou desann, fòk nou kontwole emosyon nou yo. Fòk nou pa kite kòlè pote nou ale. Fok nou aji avek bon sans nou. Vi a wap toujou jwenn moun ki renmen w e wap toujou jwenn moun ki pa renmen w. Se pa paske yon moun pa renmen w pou gen pwoblèm pou sa. Sa li nòmal. Menm Jezi Kris te vin sou latè, li te bay moun yo pen, li te ba yo dlo, li te ba yo diven. Li te fè tout sa ki te ka fè pou yo geri, sa ki malad li geri yo. Men tout pat janm renmen l vrèman. Anpil moun. ki te mande pou yo kloure Jezi Kris se moun ke Jezi Kris te geri, se moun Jezi Kris te bay pen. Menm jan tou gen moun ki vini nan aparèy nou, ki nan, k ap mande konplo kont ou, se moun ke yo te konn fè byen avèk li, paran w te konn fè byen avèk li, epi menm moun sa li vin leve kont ou san rezon, sa ke m kapab di w frè m, sè m, kontinye renmen. Kontinye fè byen toutan ke ou kapab fè byen. Rekonpans lan ap soti anwo. Se te ti konsèy sa m te gen pou m ba ou. Mwen espere ke ou kapab byen konprann. Koute byen. Atann. Koute byen. Preche zorèy ou, koute byen. Pa chache konnen. Moun ki rayi w, chèche konnen moun ki renmen w. Pa janm sispann fè byen akozke yon moun ki ou te fè yon byen pou li epi vin rann ou engratitid pou di bon m pap fè byen ankò. Toujou kontinye fè byen, rekonpans la soti anwo. Toujou renmen pwochen w, renmen moun ki bò kote w. Toujou fè sa ki byen. Lahèn, ipokrizi, rankin. Sa yo se prazon ke yo ye. Yo ap detwi nou. Spirityèlman yap detwi nou. Men lanmou se yon sewòm kap pèmèt ou kontinye viv pi byen e trankil. Pa bliye ke nou tout nan mond sa nou kapab fè erè. Nou tout kapab fè yon bagay ke nou pat sipoze fè. Men toujou sonje ke nou tout pou nou ta repare erè nou yo. Nou kapab repare tò nou yo. Si ou te fè yon moun yon bagay, sonje. Si ou te fè moun yon bagay, sonje pou ou mande li padon. Sonje pou ou fè sa ki byen. Pa bliye abòne avè videyo a. Ou kab toujou sou videyo mwen yo. Kant yo jwenn konsèy mwen yo. Si w te twouve konsèy la bon, abòne, ou kapab pataje e like videyo a. Mèsi. Tchaw!